Plan pou m te fè live la a 8 è but akoz de yon ti enkonvenyan so m oblije kòmanse l kanmenm. Men byen ke m di ke m ap make sure ke m fè live yo lè lundi a lè vendredi so m ap fè tout fason ke pou m kapab reyèlman kenbe mo mwen pou m kapab fè live la. Jodi a live la m ap fè a la se yon live ke m pral pale de stock market la. Ou konnen nou menm nan kominote ayisyèn nan gen anpil nan nou menm ki envesti nan stock market la Genyen k pa envesti, genyen ki pa konn sa stock market la ye epi genyen ki pè envesti ladan li. E poum byen di nou, mwen menm mwen se yon envestè, m pa di m ke m se yon gwo gwo envestè nan stock market la, but definitivman palan, mwen envesti. E m kòmanse envesti, m pral di ou ke m, bon bezikman palan m kapab di n ke m gen plis ke 10 zan depi m ap envesti nan stock market la, men lè m te fèt kòmanse m pat konn anyen menm ditou de stock market la. Konprann? Sa vle di ke se pa yon enstriman ke nou kapab pran nou just voye kòb nou al ladan li. E gen 2 fason, jiska 3 fason ke yon moun ou ka envesti nan stock market la. E fason ki pi fasil, se ke ou se yon moun ke wap travay, definitivman palan, ou gen 401k, si se ti tchoy ou gen ti di ou gen bagay sa yo, then yo envesti l pou ou. Sa ou pa ko nan yen, chak mwa ouswa chak paycheck yo pran ti change, Epi yo envesti l pou ou. E nan sans sa a, ou toujou fè due diligence ou pou konnen exactement ki style de investment ke y ap fè pou ou. Si se fix, ou di mwen si se variable. Variable a siyifi ke yo voye, ou voye kòb la, yo pran kòb la pou ou, epi yo fè sa yo vle avè li kankou yo chwazi nan kisa ke pou yo voye li. Si stock la, market la desann ou ka pèdi, si l monte ou ka genyen. Sa se vagebon an. Gen anpil moun ki konn fè kòb ladan l tou, konsa tou gen anpil moun ki pèdi kòb. Ou di mwens, ou kapab deside pou yo fè l fiks, sa vle di ke ou voye kòb la ale epi ou di ke, tankou mwen menm, mwen ka pale from eksperyans, sa se son pwof, ansyen pwofesè ke m ye, yon teacher, m te envesti lan TDA mwen, o kòmansman, m te mete swa di pousan lan TDA m chak tan m touche. Dendem preske rive nan retire met mwen male m chanje li epi m di m vle l fix paske ti dye a baw 7 pousan enterè sou kòb ou so sa vle di ke m pat vle pre jwe chans ankò paske m retired e si m gon ti change nan ti dye a m pa vle kankou ke pou m ap jwe nan stock market la paske stock market la si w konprann li trè byen son bagay kap monte kap desann monte desann monte desann so Le fait ke m pa vle jwe chans avè li so m fè yo mete l fiks. So kounye a jan makèt la ap crash la m pa on jan worry de lajan m ke m gen nan TD a paske l fiks. So ke la ke makèt la crash ke l pa crash mwen still ap jwenn 7 pou san m nan. So m te gentan etire li. Pase anvan m te retired m te fè sa. Lòt jan ke w ka envesti se ke si ke w genyen on broker e lontan e te konsa yo te konn fè l lontan. Lontan ou ale ou ale lan on broker, Fidelite, Schwartz, Ou bokè a ou al kote yo epi yo pran kòb ou epi yo mete yo manedji pou ou sa vle di ou gon pòtfoli yo fè pou epi yo manedji pou ou e se bokè a ki konn kilè pou li move move move lajan an nan ki stòk ki stòk bagay sa yo le pli souvan bokè yo yo konn gen stòk prefere yo yap pouse epi yo achte stòk la pou ou avèt

Ou pa ta vle kòb ou ale lan yon endistri, wè ke ou ap pwomote bagay sa yo, se poutèt rezon sa a, lè ou ke ou pran yon bouke, ou pa konnen egzakteman ki kote kòb ou ale. Pafwa yo voye yon sòt de statement pou ou, ou kapab wè l. Epi, kont tou, si ou pa vle l, ou kapab rele yo di sa. Sa e dezyèm jan an. Twazyèm jan an, se lè ke Robinhood, Robinhood se premye platfòm online ki vini, Epi Robin Hood vin ba nou menm chans nou menm lelo lelo people moun kankou nou ki pa reyèlman gen gwo kòb lan makèt la, ki pa reyèlman al lekòl pou konn kòman pou n envesti lan makèt la, so nou pran chans nou epi n ale lan Robin Hood epi n kòmanse. So m kapab di w ke m kòmanse lan Robin Hood an pratikali 1 an 2 zan apre Robin Hood fonde epi m kòmanse envesti lan stock market la. E m pat menm konn anyen min se yon zanmi mwen ki te voye enfòmasyon an ba mwen li di m a Poland ka envesti. Monchè a lepòk m te gen sa ki te rele ti cash flow, m te gen ti likid lan men mwen. E m kòmanse envesti nan stock market la lan Auburn Road, m kòmanse a 5000 epi m kòmanse mete sou li. E si m sonje trè trè trè byen, m te envesti lan lan Bank of Greece. Alepòk, e, m te envesti prèske sen mil dola. E, alepòk, lè m t ap achte share yo, se te ti share, dis santim, ven santim. M pa t menm ale nan share ki te pi gwo, e bay penny, penny, penny, penny change, ti bay penny, de santim, twa santim, kat santim. Lè sa a, kripto potko reyèlman alamòd. Konprann? Bòt m te bagay. Nan sa. Monchè gen 2 chè menm Nvidia tout chè sa yo te kòmanse piti m te gen tout stock sa yo nan menm Nvidia m te gen Apple Amazon ou konprann epi ti chè sa yo bon menm Tesla tou lèm te m te menm envesti nan Tesla lèm te kòmanse avèk chè Tesla 50 santim I mean 50 50 dola and up men lefèt ke m pat konnen kòman poum te envesti nan market la kisa kem fè A la meniken m envesti yon 500 dola epi m wè m fè yon 600 dola m kouri vann. So sa vle di ke men men m fè yon ti change. Se te konsa. Sa vle di ke m pa t konnen kòman makèt la te ye. Sa vle di pa t gen okenn moun ki te mete m chita ki pou te esplike mwen kòman ke makèt la ye. Sa vle di ke m vin envesti nan makèt la se trial and error. Sa vle di ke m fè anpil, anpil erè nan makèt la but definitivman palan, Nan erè ke m fè nan makèt la, erè sa yo vin tounen eksperyans pou mwen. So, ou mèt di ke m gen yon bon, ou mèt di yon bon 8 an, 9 an, 8 an, depi m ap envesti nan makèt la. M pa envesti avidman, pa nan menm jan avèk tout moun, but m gen ti tchenj nan makèt la ke m envesti, ke m mete kòb ladan li. So, Aktyèlman la map fè live la la se avèk 2 platfòm ke map fè live la map men lan youtube moun kap gadem lan youtube yo welcome e m aktyèlman m lan tiktok tou moun kap gadem lan tiktok yo welcome sa vle di ke m gen telefòn mwen k devan mwen ki ban mwen tiktok la e m gen kameram devanm tou ke map fè youtube la men yèt tou m gen konpitèm devan mwen ke moun ki lan youtube yo pase mwen link konpitèm nan pou live la ke m gen de twa fal ke m pwal montre nou poum ba nou ilistrasyon ezakteman kòman ke makèt la mache. So sa fè ke mwen fè show a aktyèlman lan stock market la paske nou lan yon moman kounye a wè ke akoz de prezidan kap vin avèk de policy avèk de program ki vin fè ke le mond antye on edge sa vle di ke gen anpil tarif kap tonbe e se premye fwa si te yon moun tap dim ke United States avèk Canada te kapab preske vin enmi konprann Avèk Mexico m tap diw manti paske nou share borders avèk moun sa yo. Madefak si yon moun ou Canada ou pa rèlman bezwen viza pou vin Ozetazini e si w Ozetazini ou pa bezwen viza pou al Canada. Depi se citizen ou ye, rezidan se just pran machin ou or achte ticket avion epi w travèse nan Canada. And vice versa tou lè w al Mexico. Men aktyèlman la jan ke prezidan ap fonksyone la ki vin rann ke peyi sa yo vin tounen lan yon sort de Trade war avè nou. E definitivman tou avèt Ewòp la tou. European Union nan tou nan trade war avèt United States ki vin rann ke bagay yo ekstrèmeman difisil e ki vin fè ke stock market la ap vin bay anpil, anpil, anpil pwoblèm. And aktyèlman si yon moun ou envesti nan stock market la wap wè ke Bagay yo tonbe nèt. And then sa ki pi dwòl la, recently m gen yon bon zanmi mwen e ke nou fè investment, matter fact se mwen ki envite misye lan investment, misye envesti la, misye gen investment ke l fè lan ti diye fon li bagay sa yo, but aktyèlman le fèt ke m lan market la m ap move ti lajan mwen, so misye tou li ouvè account M one lan, se yon se platform sa ke m itilize pou m fè investment la, se m gen 2 platform. Robin Hood and M-one Robin Hood la m just kite li pou ti crypto bagay sa yo but M-one nan se li ke m envesti nòmalman e ke m move e m pral esplike nou ki fon ke m itilize lan lan M-one nan e m pral esplike nou pou ki rezon ke m chwazi pou m pou m strictly rete la so misye rele m la li panike paske li te envesti preske 5000 dola lan Tesla e Tesla te gentan monte 11000 dola pandan ke l te fè envesment lan sa vle di ke l gentan fè 6000 dola profit. E lè misye te rele mwen te di misye, ah si w fè 6000 dola pwofi se te menm menm ou menm. Map di misye sa yon bagay menm anvan egzakteman pandan ke Trump prezidan eli a, m tap di misye se mwen ou menm m tap vann Tesla a, kenbe ti change la bòt li pat vle l di ke lap kenbe li for long term paske l panse ke e vrèman tout moun te panse ke jan ke Elon Musk tap aji a epi Trump vin monte tout moun bay sa yo panse ke Tesla tap tap tap reyèlman vin bay anpil gain so se te te bay menm lan menm lan crypto a tou anpil moun te panse ke crypto a te pral mache tou so sa vle di ke si yon moun te gen kòb lan bay sa yo pat gentan etire li matter fact yo te gen yo tap envesti plis lan lan lan platform nan and then recently la misye wè kel pèdi 6000 dola nan tèks sa pase tèks sa gentan pèdi 50 pousan de value li li gentan devalye preske a 50 pousan ke sa ke l te anvan. Sa vle di ke stock la te nan 400 dola and change, eben kounye a stock la ye preske nan 200 dola ke l ye. As matter of fact, aktyèlman si ke m ap gade stock Tesla pou mwen ka reyèlman ba nou yon sort de live, live feed Tesla stock, anmwey se konbyen l ye kounye a la. Non live fluid pase ak canva nan pale avè nom nan computer mwen ke map fè research tou e poum kapab reyèlman ba nou kounye a stock la a 249 dola 98 ou kapab wèl la Nico wap montre li la 249 dola 98 ke stock la ye sa se lan se lan E nan konpitè m nan. E jan ke m di nou an pandan m ap fè show a la, nou menm TikTok m poko jwenn mwayen pou m kapab monte n feed konpitè mwen. Petèt m ap fè research pou lè m ap fè show a nan TikTok pou n kapab wè feed konpitè m pou lè m ap monte n sa ke n ap di a. Men pou le moman si n ap gade, nou kapab wè ke konpitè m devan m la, so moun ki ap gade m nan YouTube yo, men kamera a devan m la, yo kapab wè ke konsèn de enfòmasyon moun nan YouTube yo ka pral jwenn, paske m pral, m prale lan Nan platfòm pa m nan, nan dashboard kote m envesti l nan M1 nan pou m montre nou sèten de fal ki reyèlman enpòtan pou montre nou kòman ke m fè envesment. So, pou m ka kontinye ban m ba nou story a. So, lè m kòmanse envesti lan nan Greece, lan Bank of Greece, for some reason Bank of Greece vin crash. Imagine ou m te envesti 5000 dola guys, m pèdi tout kòb la nèt. Paske men menm a lepòk, m wè ke kòb la desann nan 4000 ah men menm ap rete m panse kel pral monte ase m pa vle vann epi m di ah lap bagay oh oh pèdi tan toujou desann nan 3000 ah mwen menm m pa vle pèdi toujou m di map rete toujou jiskaske yo vin deliste bank of greece lan stock market la sa vle di nou ap pale yon bagay 5 6 ans de cela 7 ans menm de cela epi m vin pèdi kòb la. Premyèman erè ke m te fè pa gen moun ki teach mwen paske nan stock market la se mwen ki trial and error jiska prezan m pa finalman fò m pap janm vin parèt la nan platfòm nan m pral di nou ke men kòman m pral montre nou fè kòb men dis men dat men men m fè chwa pou m esplike nou eksperyans nou e m pral esplike nou kòman ke men men mwen navige e kijan